Hello hello guys kòman nou ye kòman aktivite nou ye depi nou tande vwa sa nou dwe konn kiyès li ye deja se princesca 34 ki vini avèk yon nouvo video pou ou ou menm ki te gentan abòne avèk chanèl lan mwen di w mèsi anpil e ou menm tou ki potko abòne avèk chanèl sa a pa ezite abòne avèk chanèl lan paske map tann chak grenn abòne nou yo konte anpil pou mwen ou menm ki pa konn kijan pou abòne avèk chanèl lan. Ann pran yon poz nap tounen. Hello hello guys nou retounen aprè poz la m swete w konn kijan kounye a pou w abòne pou w pataje pou w kòmante pou w layke ebyen n antre nan videyo a rapid rapid timoun jodi a m vini avèk jodi a m vini avèk yon ti videyo pou nou ki di 5 bagay pou w pa janm di zanmi w de mari w ok paske nou tout 2 moun ka zanmi epi yo gen yon sèl nèg epi yo byen ok yo byen yo byen yo alèz poutan yo gen yon sèl nèg sa vle di fòk nou fè trèzatansyon avèk sa ok timoun trètrèzatansyon avèk sa. Jodi a nou vini avèk 5 pwen, 5 pwen sa yo depi ke wap di zanmi yo li, zanmi an li de mari ou, la pral goute l, la pral wè, la pral viv nan reyalite a ok, paske li menm li ta renmen eksplike on moun tou de sa wap di a ok, e sitou si moun nan pa gon moun, m pa di pa gon moun nan vil non, e sitou si moun nan pa vrèman, vrèman gen yon moun stab. Ok lap viv avèk li kidonk wap toujou panse ke moun sa ka toujou al fèw yon jan de bagay konsa ok nap antre nan premyè premyè bagay la premyè bagay ki ka fè yon zanmi premyè bagay pou pa janm di yon zanmi ou de mariw pa janm eksplike zanmiw kijan yon nèg ki nan menw sa se si pa janm pa fè erè sa timoun pa janm eksplike yon zanmi kijan de nèg ke ou genyen. Ok Paske lè w eksplike l ki jan de nèg ke w gen, w pa konn ki sa k nan tèt li. W pa konn ki sa ke l ap imajine pandan se tan w menm w ap fè lwanj oubyen m pa konnen si se lwanj w ap fè oubyen si se mal w ap di. Kèlkanswa sa w t ap di a, ok. Pa janm eksplike yon zanmi w nèg ke w gen nan men w la. Pa eksplike l li, ok. Pale tout bagay avèk yon zanmi. Pale tout bagay. Men, kant il saji de mari ou, de mennaj ou, li pa zanmi mennaj ou. Ok? Li pa zanmi mennaj ou. Konsa tou, mennaj ou pa zanmi l. Kidonk gen de bagay, ou pa bezwen ap eksplike l li de mennaj ou. Ok? N ap antre nan. Dezyèm bagay ki ka fè ke yon zanmi pran mari w pi rapid pi fasil depi w di l l ap pran l, pa janm di zanmi w kantite kòb mari w ba w. Ok? Ou wè sa? Pa janm di zanmi w li. Afè si nèg la leve jodi a l te ba w 10 goud. Oh besti, hee m gen news pou ou wi. Hee sa k gen la madanm? Humm sa w gen? Ou konnen, mari m pa janm ban m pi piti ke di goud non. Mari m toujou ap ban m di goud, kenz goud, ven goud, vennsenk goud wi, kantite l ba ou a ou di l ye. Ou fè erè cheri. E si san ka li menm mari l pa konn rive nan tarif sa yo avèk li? E si mari l poko janm ba l di goud? Sa w panse li pral fè? Oh! Nèg sa yon koyo? Nèg sa yon mawozo? Pou l ap pran tout kòb sa pou l ap lage nan men yon fi? Oh! Humm! Bon, fò m teste misye. Vwala! Li pral eseye, paske fòk li wè, fòk ke li viv reyalite w ap viv la. Fòk li jwi sa w ap jwi a. Ok? Li pral eseye tou. Men ou panse si w pa di l ou jis zanmi avèk yon moun. Wi m zanmi avèk ou, m ka pale tout bagay avèk ou men sof mari m. M pa ka eksplike w de mari m. Ok. Afè ke m nan yon ti diskisyon avèk mari m pou m ap di w zanmi m, men sa entèl fè. Èske se pa nou de k ap fè l? Poukisa nou pa ka pran yon desizyon a nou de? Poukisa nou pa ka jwenn yon antant a nou de? Fòk gen yon lòt moun ki antre ladan l? Fòk ou aplike yon lòt moun ladann? Non, sa pa sipoze fèt, ok? Menm moun sa wap aplike ladann nan, menm li menm si l santi ke mal a dwat la, mal a goch la se ou menm li ye, lap pase pa anba lap pran nèg la. Paske lap paka jere l, lap oblije jere l li menm, ok? Medam, met je nan je nou tande. Timoun. Mwen m pa, mwen m pa di m gen zanmi wi. Vrè zanmi m, nou pale tout bagay. M alèz avèk yo, yo alèz avèk mwen, tout bagay. Ok? Mwen wè mennaj, mari m, ou mari yo, mennaj yo, mennaj mwen. Non, nou pa rive jiski la. Zanmitay la pa rive jiski la. An an. An an, stop la. Ou mèt rete la. An an. N ap antre nan twazyèm bagay depi w di zanmi an li l ap pran nèg la. De tout fason l ap pran nèg la. Ok? Pa janm di zanmi w ki pòz mari w renmen ok cheri kòman sak pase e besti pfff wè entèl depi m bal li pran kabann li fou tande wè depi wè m ta bal li pran kabann sa la jodi a la gade lap debou la gade lap retire depi se sak nan pòch li lap mèt mwen tout wi lap mèt mwen yo wi aah Ou pa konn gnlè gnlè nan menm non cheri. Depi wè se, wè, lè wè m fache avèk li m antò, m bezwen byen avèk li m nik bal yon pran kabann. Gade, oh lap pran li! Epi lap pran li tou bliye tout bagay. Wi depi wè m bezwen al nan pwogram la, m bezwen al nan pwogram la l pa vle. M bal yon pran kabann. Evre? Ou panse se lwanj wap fè pou tèt ou oubyen lwanj wap fè pou mariw ki bon gason? Oubyen se fasilite wap bay pou moun nan pran mariw? Èske ou konn sak nan tèt zanmi w lan? Èske ou konn sak nan kèl? Èske w kwè a san pou san nan li? Malgre l poko janm fè jèst pou l ta montre ou yon bagay, men w pa konnen nan moman ke ou ap ba li tout aktyalite sa yo k ap pase a si ide a p ap chanje. Ok. N ap rantre tousuit nan. Katriyèm bagay katriyèm bagay depi ou di yon zanmou li lap pran nèg la lap pranl sa se sur li pranl depi anlè surman li pranl depi anlè depi ke w di nèg ou di zanmi an ok katriyèm bagay ou pa janm di zanmi w si nan lap pranl nan lap pran nèg la nan lap pran mari w nan men w ki se pa janm di zanmi w gwosè bra mari w. Paske banm di w yon bagay, gon bagay ou pa ka konprann. Ou ka gen yon nèg lanmou ki gen yon gwo bra, ok. Ou gen yon nèg lanmou ki gen yon gwo bra lè w ap fè sèks avèk li oubyen lè w ap fè bagay avèk li w ap mouri. Men, ou pa di w rezi yo non men ou still renmen nèg la men ou pa renmen bra l paske bra l twò gwo oubyen m pa konnen. Ok Epi wal rakonte zanmi an sa pitit Marim nan gon bra Son bagay ki dwòl wi E pa ti bra non nèg la genyen pitit E pa ti bra non nèg sa posede Ou konn ki sòt de bra zanmi w lan renmen Hein sak pou diw menaj li an oubyen maril lan pa gon ti bra piti. Li menm li bezwen yon gwo bra. Li bezwen yon gwo bra ki pou ede l. Sa k pou di w? Ki sa ki di w sa? Ki sa ki di w? Hein? Mwen yon nèg ki gen gwo bra ki pou frape l di. Paske gen fi ki renmen frape l di. E pa rans di. Wi! Gen fi k renmen l. Ok Gen fi k renmen l Sak pou di w e pa yon zanmi konsa w genyen ki renmen nèg lè nèg la ap frape l Ok ki renmen nèg la ap frape l pou l ap ba l tout dlo k nan kò l pou l ap swe pou l ap sèch Sak pou di w Sa vle di si w pa ka rakonte yon moun sa li son pwoblèm. Si w pa di zanmi w lan sa a t s on pwoblèm? Hein? Èske l t s on pwoblèm si w pa di zanmi w lan ke mari w gen gwo bra? Oubyen tou, mari w gen ti bra? Ok, mari w gen ti bra, swa ke ou renmen li lè w ap fè sèks avèk ti bra, paske ti bra a gon w jan ke li vilbre, ou konprann? Son, li gon w jan ke li vilbre, li fè tout afè l nòmal nòmal, paske. Gen ti bra timoun ki tèlman dous, bay li pou nenpòt, ok. Ou pa bay li pou nenpòt. Moun nan te mèt te pote yon bagay ki te, gade, longè l te ka ye a, ou pa bay li pou nenpòt. Paske gen yon ti bra w ap jwenn k ap fè tout tach yo, ok. K ap fè tout travay li jan ke pou l fè yo san manke. L ap fè tout, ok. Ok, ou jwenn yon ti bra konsa. Kap fè bon travay San rate Hey pitit Ou wè marim nan marim nan pa gen gwo bra cheri non li pa gen gwo bra men lè lap banm sèvis li banm sèvis manman papam li banm bagay poum sèvi evre li pa gen gwo bra non men li nòmal. Wi li pa gen problèm em nòmal li nòmal lè lap frapem li frapem evre son bon bagay wap fè a wi pa vre èske ou konn sak nan tèt li èske se pat yon nèg sak pou diw se pa yon nèg konsa kel tap chèche yon nèg ti bra yon nèg ki pou edel yon nèg ki pap fèl fèl mal yon nèg ki ap pran swenl lè lap fèl yon nèg ki pran tanl ki bay Eske se pa yon nèg konsa l te bezwen? Eske w konnen se pa yon nèg konsa ke l bezwen li menm? Ki fè ke oblije al rakonte l sa? Kidonk w ap fasilite l pou li menm pou l te ka rantre nan relasyon an tankou jan moun yo di konsa m antre an gwo bout bèt, an bèt, ho ho bèt, an? Pou l tranbèt, pou l antre nan relasyon sa la, pou l voye pye a goch, voye pye a dwat epi sa w tande a tou relasyon kraze, pa gen lanmou ankò paske ou menm jan de Alsisse ou t ap di woy li fè m mal, wi baby li fè m mal, men li p ap di li fè mal l ap di cheri ban mwen, frape m fò, frape m pi di, ann ale konsa, tou sa ap fasilite m nèg la pou l te ka jwenn nèg la, pou l te ka pran nèg la, humm. Èske ou panse, èske ou konnen se pa yon fanm, e pa yon zanmi konsa w genyen? Men ou pale twòp! Ou pale twòp menn! Tout sa ou bezwen al rakonte yon zanmi? Ayy nou dwòl medam, nou vrèman dwòl! Nou menm mesye yo tou wi! Nou menm mesye yo tou, nou ladann tou wi! Ohh nou pa ladann tou? Ebaw! Eber! Nou pa ladann tou? Eber! Tèt chaje! Nap antre nan senkyèm bagay la ki ka fè yon nèg kite w, ki ka fè yon zanmi pran mari w pi rapid, pi fasil. Senkyèm bagay pou pa janm di yon zanmi pou l pa pran mari w, pou l pa pran menaj ou. Ok. Senkyèm bagay la se, pa janm di zanmi w ki kalite mari w genyen. Men ki defo mariw genyen. Sa ka rive se jan de nèg sa lap chèche. Ou ka gen yon nèg ki ap ou ka gen yon nèg ki ap ki renmen veyew. Tankou ka gen yon nèg ki renmen veye rad ou met sou ou, ki renmen veye cheve w, ki renmen veye ti kòb ou, lèm di ti kòb pa fòseman se yon nèg ki visye ok. Lè nèg la ap gen de nèg ki ap ede w veye ti kòb ou e pa visye l visye. Li jis bezwen yon ekonomi fèt, li jis bezwen nou avanse nan yon ta de bagay kounye a l vin ap veyatif avèk tout ti depans ki ap fèt. Men se pa ni defo l genyen, ni visye l visye, ni li li ap gade po w, bagay sa yo ok. Paske nèg lan li menm li konte siksè relasyon an. Dakò menm jan nou menm medam nou renmen siksè nan relasyon an, nèg la tou li ta renmen siksè a nan relasyon an. Sa va depan ki nèg ok paske gen nèg lan li menm se de lajan l vin gade ok. Pa janm rakonte zanmi an jan de bagay sa. Tankou pa egzanp m gon nèg pa vre, nèg la pa renmen mwen mete kisa m ta di? M gon nèg epi nèg lan nèg lan son nèg ki pa renmen ki pa renmen fi ki al lan pwogram. Ou byen nèg lan son nèg ki pa renmen fi m ta di ki twò pale anpil ok ou byen nèg lan son son nèg ki pa renmen yon fi yon bagay ok paske zanmi w lan li menm li vin wè sa son fasilite pou li paske pwoblèm ke w gen lakay ou an li menm li pa genyen l lakay li ok ok ann antre nan bagay la pi byen nèg la son nèg ki renmen fi ki gen lanmou lakay li. ki renmen fi ki pale avèk anpil sajès malgre yo nan diskisyon, ki renmen fi ki sansib pou vant li, sansib pou rad li ok, sansib pou li. Epi ou menm ou pa, e pa sansib ou pa sansib vre non, men ou pa tèlman atache ok, ou pa tèlman pou di ke waw m pral fè ti sa pou mari m, waw jodi a m pral fè yon bèl pla pou mari m, jodi a m pral fè yon pla pou mari m, mari w manje? Li pa manje humm. Epi kou nèg la nan yon diskisyon avèk ou, kou nèg la pale de sa avèk ou, ou al rele zanmi w an di zanmi. Misye, m pa konprann misye, misye bagay, misye dis, misye dat. Ok. Men zanmi w lan li menm li gentan santi pwoblèm nan se nan ou l ye. Paske se ou menm ki pa pran swen w pou okipe gason an. Èske w panse se pa fasilite w ap bay zanmi w lan pou l pran nèg la nan men w? Paske l ap tou wè feblès ou la, l ap antre, l ap menm envite nèg la vini. Epi sa l fè li menm? Li pran nèg la nan men w. Paske ou pa ka jere l, ou fasilite l, ou ba l nèg la.